Gen de bagay olye ou pwal achte yo nan mache wap jwenn yo la nan lakou lakay ou. Ki kote li ye? Guys m zoom in pou nou ka wèl nou wèl? Apre sa manmi Koman w santi w la ou nan wap mache nan jaden w ou gen manchèt nan men w. Ok. Banbou, konnen nou pral plante banbou sa la. E, e nou pral wouze tou. Nou pral wouze tou guys. Ke nou ka wè la, nou te plante. O, sa se mango. Son ti pye mango. Wi. Lap pran man?
Wi, lap pran. Ok, sa se rakèt. Sa, sa te deja, sa te leve pou kont li. Wi.
Sa vle di, depi ou ka soti branch rakèt la, ou ka mete l nenpòt ki kote.

Men pwan pèl. Yeah guys so just walking through the through the yard. You can see right here. Zèb yo gentan leve wi la. Fò nou resakle yo. Guys kounya la map fè tou wè se te yon pi kwa m tap ka fè sa pi rapidman.

Fwa pase nan lòt vlog yo nou te wè ke la te tout la yo te netwaye men ou konnen lè lapli tonbe e zèb yo raj yo pouse vit sa vle di ke fò yo ta resakle ankò but se konsa bagay yo ye paske ou konnen nou pa nou pa la tout tan gen de travay ki pou fèt e se lè nou la yo ka fèt. Guys nou al plante e nou al mete star fruit nan pot sa apre sa lèl jèmi nap pral plantel nan tè a. Si nou pa konnen sa star fruit ye map met yon map met yon fotol sou ekran la kounya pou nou ka wè kisa l ye. Yon grenn star fruit la. Guys m pa gen grenn non men m oblije fèl ak menm.

Ou mete la. Ou pa konnen, ou pa ben, ou pa ben gaye non. An se ansanm pou yo ye. Ok, mwen a met mete te. Bon profesyonèl.
M poko profesyonèl. Aprann m ap aprann guys. Nou ka pa wè men e de sa yo se sitwon, gwo gwo sitwon jòn yo. Gwo jòn yo se nou sot plante nan sa yo. Men plan sitwon yo. Se pa nou sot plante yo la non pou.
Nou bon kounya. Kounya la nou prale. Nou pral plante kachiman. Lèm di nou men grenn kachiman an. Nou wè kachiman, kachiman lèm di nou nou gon seri de kachiman nou manje. Yo sukre. E mwen bay sa yo an vwa de disparisyon an Ayiti.

Epi pou nou kontinye plante. Mwen mete yon 3 grenn. M fè twòp. 3 grenn nan chak. Epi nou kouvri li. Epi n ap mete plis tè pou nou kouvri l. Apre sa nou pral wouze yo. Lè yo leve, n a pral kontwole jou a. Pase m pa ka di nou egzakteman nan konbyen jou. Yap leve Chak chak kou nap kontwole yo. Eske jodi se yon bon jou pou plante. Sa se plan yo nap fè. Apre sa pou nou retire yo. Nap gade nan konbyen tan yap leve. Apre sa pou nou retire yo pou nou plante yo atou. Ok mwen retire. Kounye a nou pral wouze yo.
Sa ase.

Sa yon pye sitwonèl. Sitwonèl fè bon te. Wè. Li rete dwat. M ap bay fouch. Epi m ap fè yon wonn pou m ka mete dlo pou dlo chita ladan l. Poul toujou kenbe frechè. Konprann mwen? Jan li la. Li plis ou mwen. Lyann sa son pye lyann panye li ye. Lyann panye nou konn sa sa vle di? Fèy lyann panye li bon anpil pou moun ki fè anemi. Regal la depi ou pa anemi ou pa gen san ou manje l yon panye ou ka manje l tout tou ou ka mete l nan legim ou ka bouyi l epi ou bwè dlo a
ou mete yon ti sèl yon ti sitwon ladan l ou pire ou bwè dlo ou bon epi fèy la menm menm ou fon ti fri kase avèl ou pran yon ti Yon ti zonyon ou fri ou mete yon ti grès ou fri epi ou manjel met yon ti fig bouyi yon ti fig nou konn sak rele fig la sa yo rele banana a nan banana nan kenbe pou mwen sa yo rele banana nan Nan peyi etazini an fig vèt ou pran sa ou bouyi ou manje ak yon fwi kase fèy vyann panye ayayay mwen mande bondye si ou met yon ti aransò ladann ou pran ti moso aransò ou byen ou pran ti moso aransèl e pati bon non bagay sa bon.

Ou bay pye banann nan jwenn ou te netwaye yon fwa pase bon gade konnya yap jete banann yap fè banann. Oh guys men youn kap pouse oh sa sanble l ka bon wi. Ah non li poko bon li poko bon. E pou ki rezon ki fè ke ou deside kite etazini pou vin viv an ayiti? Bon se pat janm yon rèv pou mwen pou m t ale ozetazini non depi jou m kite ayiti a depi menm jou a m konnen map tounen ayiti ankò Paske aksidan ki ale ozetazini pase apre ayiti pa gen lot peyi ki konsa anko sou tè a gade jan w alèz nan peyi m m tounen m vini nan peyi m m sou teren m map fè jaden. Se pi bon bagay ki te ka egziste lè w wè tankou w ap manje fwi sa w fè nan jaden w e ke menm lè w ap travay ou fè tout jounen w ap travay men w pa menm santi l menm paske se afè w pou tèt ou w ap travay ou konprann men lè w chita w ap travay avèk blan epi se pou veye bil li ye wi
bon lè w chita w ap travay.
Kèk espas sa w ap fè a, se bil pou peye bil. Paske si w betize, si w pa gen yon lòt moun pou kontribye avè w, si w betize nan lari yo ta rete wi. Ou konprann?
E sa se sa k fè, epi pou jan m wè bagay yo vin ap tounen e nan peyi etranje kounye a la. Avèk koze ice sa. Avèk ko, e pa pou nou koze ice ankò. Kèl menm si ice pat deyò men jan bagay yo ap tounen an. Ou an yo, kisa yo fè nou? Se etranje a wi k met peyi Ayiti nan sa l ye a. Plizyè trèt ayisyen yo ou a konprann ki fè ke peyi a rive la e se Bondye ban nou yon paradi ou konprann Bondye ban nou yon paradi e se de tè a pou nou viv Bondye ban nou tè a avèk tout sa k ladanl ou konprann pou nou travay latè pou nou ka rekòlte depi ou pa plante ou pap ka rekòlte mwen m pito di mil fwa di mil di mil di mil fwa. Ayiti ke peyi, m tande moun yo di, ke peyi opòtinite. Ou konprann? Wi, e moun k ap gade la, ki ta, yo ta renmen vin nan peyi yo, men yo toujou ap di ke yo poko kapab oubyen sou yon ti jan pè, yo ka gen yon ti ezitasyon paske yo pa konnen ki jan sa pral ye pou yo. Ki sa ou ta di yo kòm mo dankourajman oubyen pou yo ta vini gade, pou yo jis wè jan l ye, apre sa petèt yo ka pran desizyon sou sa? Bon, Ayiti a, se yon chwa pou moun fè. Ayiti se oubyen w renmen l oubyen w kite l. Moun ki pale angle yo di w se love it or leave it. Men lè w gade nan sa nou ye kounye a la, m pa konn yon lè si peyi etranje te bon, men nan sa nou ye la kounye a se atravè lemonn tèt chaje a ye. E si yon moun gen pou bloke pito li nan peyi ou bloke. Imajine w si w ann Ayiti, gon seri de bagay ou ka pèmèt ou fè Ayiti ou pa ka fè l nan peyi lòt bò non. Ann pran egzanp peyi k bloke, ou pa gen lajan pou w achte gaz. Ou pa gen lajan, ou achte chabon, epi konnye ou benyen fè manje, ou gen manje a lè ou benyen fèl. M kwè ou bon pou m fouye yon twou la, epi ou mete, chèche bwa, ou pliye twa wòch dife, epi depi ou gen sèl, ou gen dlo, ou ka bouyi yon bagay ou manje wi. Ou konprann?
Egal, peyi Dayiti, hum! Se yonn nan fason ke mwen menm ke m kwè yon moun, depi ou gen yon land, se yonn nan pi bon envesman. ke yon moun ka fè e ou ka achte yon lenn paske ou ka plante ou ka fè ou ka rekolte e milyon milyon se nan tè a li ye
wi pou rekolte wi paske wi paske lò lòt bò a tankou moun ki yo rele farmers yo se nan men yo pou yo pran manje pou yo vann yo nan makèt E san yo menm pa gen matè pap gen bagay sa. Epi sa k avantaj ki gen Ayiti ankò lè w manje yon manje Ayiti. Imajine w manje yon bannann la. Bannann nan pa gen pwodui chimik. M pa met angrè, m pa met anyen. Ou a konprann sa m vle di. E wouze l bezwen wouze sèlman. Ou pa met pwodui chimik.
Sa vle di ke gen yon avantaj ke w gen paske pwodui chimik la depi w mete l nan kò w se
pwazon l ye.
Gade eta m, gade gwosè m.
Ou konprann?
Si m te nan peyi m. M chita m fin manje. Ou pa twò mal pase sa. M fin manje, m fin manje kont tchanpan lòt bò a, men si se te nan peyi m te, m kwè, m si ke m pa t ap goute sa. Ou t ap gentan fè on bon kase. Ou konprann? Pase m pa t ap manje tchanpan. Manje vye diri ki byen pwodui. Ou konprann? Trè byento, yo ap fè on videyo ankò. Epi lè pou yo wè m nan videyo a, yo pral di, ò, apa madanm sa a? Ou konprann? Yo pral vin trè seksi kounye a. Ou konprann? Y ap sezi wè sa.
Ou menm tou ki ki etazini si ou byen kanada kote ou ye nan nan lemond si ou santi ke yon bagay kap pale avèw pou ki diw retounen nan peyiw tounen si ou renmen reflechi si ou ap reflechi twòp reflechi reflechi ou pap janm ou pap janm fè anyen paske si wap gade jan sitiyasyon an ye la ou pap janm tounen e si nou ta gen kenn kestyon de afè de jan pou ta ka achte yon tè ou yon bagay konsa nap kite email mwen nan deskripsyon an. Ka kontakte m Wi m ap ede nou kontakte yon moun Men se nan zòn Fò Libète yo Nan zòn sa yo Duma se nan zòn sa yo ke nou ye Se zòn sa yo sèlman Ke m ap ka ede nou jwenn yon tè Yon moun ki pou ede nou jwenn yon tè Si nou ta enterese Enben ok man Ou pa gen yon dènye bagay ou ap di yo anvan n ale? Ebyen m di moun yo m ap tann nou Paske Ayiti a se peyi nou l ye Se nou k pou konstwi l. Fè nou pou konstwi l, fè nou pou mete men pou konstwi l. Ou konprann paske fò nou soufri pou nou bèl. Depi w bèl, depi w bezwen bèl, fò w ka soufri. E pa sa? Men se la milyon an ye wi guys gade wè nan sa tou. Nan wou a. Nan wou a se la sa nap gade la. Wi nan wou a. Ou nan peyi ou lakay ou wa konprann gon strès. Freedom ou konprann yap pale de peyi freedom sa w wè ayiti freedom nan.
Se la ki vre freedom nan. Ayiti freedom nan ke yo vle l ke yo pa vle l. Ayiti yo gen pou yo wè ayiti a wi ayiti se wè sa Woy woy woy woy woy fè sa. Ebyen ok guys merci pou tout moun ki gade jiska la fin e map mande w pou make sure ou abone avek chanel la pou nou ka wè plus video plus moun kap subscribe plus moun kap abone plus moun kap like se sa ap fèm gen plus motivation poum ka lage plus video guys make sure nou abone subscribe like. Apre sa pou nou ka wè bèl videyo pou m ka fè pwodiksyon yo vin pi bèl toujou paske se domèn mwen moun ki pat konnen sa se domèn mwen videyo pwodiksyon tout kote m ye nan lemond m ka degaje m kanmenm ok guys mèsi.